Bonjou bonswa depandaman de lè ou tonbe sou videyo sa jodia nou pote videyo sa pou ou pou nou pale w de kòd de koulè an elektrisite lòt jou m te lage yon pòs m te di e pou nou poze kesyon sou kisa nou ta renmen kòm ti m fè kou a. Se konsa m ap toujou fè l chak tan. Yon moun kòm si ki gon ide l ka toujou fè l pase epi mwen menm m ap fè yon videyo sou li. Gen yon yon jenòm ki te di m li ta renmen m pale de kòd de koulè ann elektrisite. Enben jodi a se poutèt sa m chwazi fè videyo sa. pou m pote l pou nou ki se kòd de koulè an elektrisite. Lòske nou pale de kòd de koulè, se ki koulè fil ou ka chwazi kòm si pou fè lè w ap fè yon elektrik pou w konnen ki koulè fil w ap mete pou faz, pou net, pou gwaonn ki se fil vè la ki se fil de tè a etc. Enben jodi a. Nou pote video sa pou ou. Ann ale ann swiv ansanm. Jan w ap gade a la w ap wè yon fil wouj, yon fil jón, abriko, yon fil nwa, yon fil mov, yon fil ble epi yon fil jón ki melanje avèk vè enben jodi a nou pral dekòtike tout bagay pou ou nan koulè fil yo nan kòd de koulè yo enben jan n ap gade a la nou wè 4 fil sa ki anlè a wouj, jón, abriko, nwa, mov la yo di faz. Yo di tout lè koulè sof ble e vè jon. Sa vle di faz yo, sa vle di ou ka pran tout koulè sa w wè anlè yo. Ou konprann? Men sof koulè vè la avèk koulè ble a. Sa vle di ou pa ka fè faz ladan. Pa egzanp ou ka pran wouj la, ou ka pran jon abriko a, ou ka pran nwa a. Ou ka pran mov la. Sa vle di tout sa yo ka reprezante faz. Men depi se koulè ble a ou wè anba a se neut. Epi de koulè mawon an a e jaune a e jaune citron an avèk vert la ou wè ki melanje ansanm nan. Sa yo depi ou wè yo, pa mete yo nan ligne pou itilize yo kòm faz. Ni fil ble a. ni fil ou wè jòn sitwon ki gen vè ladann nan pa mete yo nan faz. Ble a dwe toujou net epi e sa w wè anba a ki se jòn sitwon avèk vè la li dwe toujou gwawonn. N ap avanse pou nou kontinye ansanm avè w. Men gen lòt bagay nou pral fè eksepsyon pou ou pa egzanp nou wè Ayiti yo mete fil blan, kòmsi pou net ebyen nap tou pwofite pale ansanm avè w sou sa paske chak peyi pa yo gen yon kòd de koulè epi gen kòd de koulè ki ansyen tou ke yo vin re nove kounya la yo vin fè lòt kòd de koulè nouvo pa egzanp gen peyi wap jwenn pa egzanp la frans li toujou sèvi avèk fil ble pou l fè net li èske w konprann ebyen nou pral antre nan peyi yo la. Jan wap gade tout kab sa yo la nap wè Nomb de faz, trifaze, monofaze epi fil de tèt. Sa se sa ke nou pral li yo. E si ou voye je w anlè a, nap wè ling 1, kab ling 1, ou wè yon koulè mawon. Yo di w Ewop, sa vle di se koulè kòd de fil sa yo ke l sèvi pou l itilize faz. Wap jwenn ling 1 ki gen koulè mawon. Lign 2, nwa, lign 3, li ka gri tou. Neutre la, li menm, li ka ble. Èske w wè? Sa se ann Ewop. Pa egzanp, Lafrans, ann Itali, se kòd de koulè sa yo. Li, faz la ka mawon tou. W ap tande? Faz la ka mawon, faz la ka wouj, e faz la ka gri. Men depi w wè l ble se net li ye an Ewòp epi fil de tè a yo itilize l kòm Gwaonn. Gade byen wi, nou nan premye liy nan la an Ewòp sa w wè k make IK. Ok nou nan dezyèm nan pou Kanada w ap jwenn faz yo Kanada usa w ap jwenn faz la ki toujou nwa, wouj, ble. Men depi w rive sou net w ap toujou wè l blanch. Pa egzanp, ou voye zye w anlè a w ap wè nan Kanada, usa, w ap wè faz la kapab nwa, li kapab wouj, li kapab ble. Men depi w rive sou blanch lan, li se net. Kidonk Etazini, Kanada, yo itilize fil blanch lan kòm net. Tandike Lafrans itilize fil ble a kòm net. Se diferans sa ki gen. Ebyen menm koulè fil yo itilize kòmsi pou Etazini Kanada se li menm Ayiti itilize tou. Wap wè Ayiti pran pran fil blanch lan se li li itilize pou net. Kidonk e si tout fwa w pa ta gen fil blanch lan tankou lè wap fè net lan ou ka mete ble a men li pa kòd de koulè Ayiti janm di w la li kòd de koulè Lafrans, Itali, tout peyi an Ewop yo. Depi w rive an Ewop. wap fon elektrisite ou sipoze mete e pou nwit la ou sipoze mete fil ble ou ka itilize faz pou tout koulè fil yo men sof ke fil ble a avèk fil vèr la ou pa dwe manye sa yo paske se gwaonn avèk nwit ok nap pran e pou kanada usa toujou. Wè yo itilize mawon, yo itilize wouj la, yo itilize jaune nan, yo itilize gris a, yo itilize e vert la pou gwaonn epi yo itilize. Griya pou net. Ban m repran l pou ou. Kanada, usa toujou, yo itilize e mawon an pou faz, yo itilize wouj, yo itilize e jòn nan pou faz men griya yo, yo konn itilize l net. Gade byen wi. Yo itilize blan, yo itilize gri pou net. Depandamman. Konsa tou yo konn itilize net la, blanch lan. epi konsa tou yo konn itilize gri pou net tou esak fè fò nou byen gade epi vèr la pou ground lè nou rive lawousi nou pral nan nan kazye wousi chin nap wè yo itilize faz jaune yo itilize faz. vèr, liy vèr yo itilize faz wouj, yo itilize net nwa. Sa vle di kidonk tout peyi pa yo gen kòd de koulè pa yo. Sa se nou nan la wousi, chin. W ap voye tèt ou anlè a epi w ap desann pa anba. Ou konprann? Yo itilize jòn nan kòm faz, vèr la kòm faz, wouj la kòm faz epi yo itilize nwa a kòm net. Ou konprann? Epi yo itilize Vert sa ou wè ki melanje avèk jaune nan kòm gwaonn. Men si w wè koul fil la li menm li jaune sèlman yo konn itilize l pou faz tou. Sa se Rousi, Chin. Se la ke nou ye la. Pou nou pran dènye a pou nou pran o Japon. Japon an itilize faz. Li konn pran nwa pou faz. Sa se o Japon li pran rouj pou faz. Li pran gri pou faz, epi li konn pran blanch lan pou net. Sa vle di, e kote nap wè k make kab yo e la wap wè kòmsi si se faz, net, epi menm si w nan anba Japon an wap swiv, men fò w toujou gade ka kòb kote w wè k make kab, lign 1, lign 2, ou konprann, sa se faz yo ye. Ou konprann? Li konn itilize, Japon itilize blanch lan kòm net, li itilize nwa kòm faz, epi li itilize vèr la kòm gwaonn. Gwaonn nan se fil de tè a. Fòk nou, e poutèt sa m mete kazye sa pou nou, pou nou ka byen wè. Dakò? N ap kontinye. Ou rive nan yon enstalasyon ou wè kòmsi sa a konsa devan w. Kisa w ap fè? Ou ka itilize tout lòt koulè yo kòm faz. Pa egzanp, ou ka pran jòn abriko a, ou ka pran nwa a kòm faz. Men depi w rive sou ble a, w ap itilize l pou net. Epi lè w rive, ou jwenn kòmsi jòn sa a avèk vè la, w ap itilize l pou gwawoun. Èske w konprann? Jan wè m di w la, si tout fwa w jwenn ou rive nan yon enstalasyon ou jwenn kab sa konsa, sa vle di ou sipoze ou ka itilize 2 faz, ou pran 2 nwa oubyen ou ka itilize trifaze, ou pran 2 nwa epi ou pran jón abriko a men w ap itilize ble ou wè a pou fa pou neut. epi lòt jòn nan pou Ground. Menm jan an tou, ou ka jwenn sa a nan yon enstalasyon. Kisa w ap fè? Ou ka itilize gri a kòm faz, ou ka itilize de nwa yo kòm faz, depandamman si e trifaze, m pa konnen monofaze. Epi, depi w wè ble a, w ap itilize l kòm net, epi fil jòn ou wè ki gen vè ladan l nan, w ap itilize l pou fil dete a ki se Ground. Depi yo di nou fil dete a, nou wè se Ground. Kidonk, nou di w mèsi a ou menm ki te bay tan w, atansyon w, pou te gade videyo sa. Pa bliye di sou kisa pwochèn videyo a nou ta renmen fè l. Dakò? Sa w pa konprann yo voye yo ba nou epi pou nou fè e pou nou pote videyo sou yo pou ou. Depi w wè vizaj e sa a, bon, ou pa wè vizaj la non, depi w tande vwa sa a oubyen w se ou sou chanèl sa a li pa lòt ke Elektrisite TV. trè fasil nou la poun edew avanse zanmim poun sòtiw nan tout dout kew genyen nou espere ke nap wè nan yon lòt video ke Bondye kapab beniw dakò pataje travay la depi wèl enpòtan pou abòne pa bliye abòne pou ka jwenn lòt video kap vini yo sete elektrisite trè fasil tchaww nap wè nan yon lòt video.